Ki sou dosye nèg sa yo. M pa konn anyen non mwen, apa yo mwen ap di bay repons. Li fè, nou fè tout demach, li lage Timothé Rony Birodigé. Se aprè n al chita sou tab nou negosye. Alò, m, si m pa t konn negosye liberasyon prizonye politik, nèg s t ap spekile voye monte, lè sa m te ka dakò. Ou te ka dakò. Ou te ka kwè tou e yo k fè lago w. Si w gen akò ou ka lage prizonye politik, se ke w gen yon fòs. Jistis la se youn nan pi gwo mal peyi an. E sa n t ap pwone? Chavire sistèm nan pou n kraze Leta pouri a. Ou ta pran ministè de la jistis. Ou ta pran ministè de lenteryè. Yon fason kote w ke w gen moun, sa n t ap kritike a, m t ap mete nou nan dimansyon pou n al korije l. Poukisa k fè ke w gen fòs konsa, ou fò konsa, epi epa w gen ministè de la jistis? Epa w gen ministè de lenteryè? kote ke se zouti sa yo nou bezwen pou nou pote chanjman reyèl ke nou tap kritike an. Men m pa vle rantre nan sa yo paske m te gen yon alye sur nan batay lan lè Rony Colin te voye chèche m ki rele Nènèl Cassy. Kòm se alye m, nou pase anpil mizè nan batay lan, gen anpil desèpsyon. Mwen menm m pa pral choute sou SDP. Men m vle tout manb SDP yo konnen ke M pat janm nan yo, mwen pap janm nan yo. Mwen gon alye sur ki rele Nenel Cassy ki gon eksplikasyon poul ban mwen. Lèl fin banm eksplikasyon. Li poko ba ou li? Non, li poko.
Lèl fin banm eksplikasyon, si m al anfas li, m pral anfas li. Si pou nou rekonsilye, nap rekonsilye. Paske mwen m pa youn nan moun kap eseye detwi moun a lang mwen paske m bezwen parèt. M pa gen feblès sa. Mwen menm fòs mwen se toujou rete kwè nan moun ki pi mal yo, se toujou rete akonpanye moun ki pi mal yo epi pwoteje Arnel Belizaire. C'est ce que j'ai comme richesse et m fier de ça et se li m vle kenbe. Tout moun kap spekile, kap voye monte k bezwen kondisyon de vi yo chanje sou tèt mizè moun map batay pou yo, yo mèt ale. Men pa fè vedèt lè m la pase pou m pa lèd yo. Pa gen youn nan sdp m pa ka lèd si m vle. Men, m pa chwazi pou m rantre nan yon batay anfas yo paske batay la fèk kòmanse. Yo pral pran desepsyon, yo pral vin rejwenn mwen nan lari an. Sèke m pa vle santi m jennen. Byensi. Wi, yo pral vin rejwenn mwen. M pa vle santi m jennen lè yo vin rejwenn mwen nan lari an pou m t ap voye monte sou yo pou m jennen pou m pa ka resevwa yo. Paske, jodi an, se sa k mete peyi an la. Difèt ke moun nan fè yon erè, olye w diskite avè l pou konnen pou ki rezon k fè sa k te rive, ou chwazi detwi l. Yo fè menm bagay yo. Enben, mwen menm se pou sa m pa antre nan lojik lan, e mwen mwen di moun ki pi mal yo, e m di sitwayen konsekan, onèt anndan peyi an, benefis di dout la yo ka toujou kontinye fè m ni m poko mande konfyans, paske se ti nèg mwen ye, e sitou politisyen ayisyen tèlman sal jodi an, yo bay noze a tout moun onèt. Sa ke difèt ke m chwazi fè politik, m toujou gen tach la sou mwen tou. Se atravè de aksyon ke m pral poze yo, jan m ap toujou kontinye konpòte m, monchè fò yo ta mete anpil kloròks, kòman bagay aprè moun andeyò yo konn mete an? Digo. Digo, ok, se fò m travay anpil pou moun yo mete l pou yo wè si yo te ka lave m pami mòd de politisyen sa yo. Paske mwen m toujou di tout nèg. M gon alye politik mwen dil m pa pral kache nan fè nwa. M pale a Marco m dil m ka chita a tout moun mwen pale Marco. Men pozisyon Arnel Belizaire liy politik mwen pap janm chanje. Mwen se lavalas. Mwen chwazi lavalas paske m son disip Jean Juste. Père Gérard Jean-Juste, si jodi a m rive kote m ye an la, se pa t ni manman, ni papa, ni Jimmy Trevob, ni Meuse, ni Brandt, ni Akra k te fè m rive, se gras a moun ki pi mal yo. E se nan liy Jean-Juste lan m te rete ki fè ke yo te fè de mwen sa m ye an. Jodi a, si m nan konba ak yon nèg, m wè ke se paske w vle woule yon machin nèf, Se paske ou vle fon transfert de classe pou al rete dans les hauteurs pou ka gon nivo mwen m santim enkonfòtab. Malgre tout sa w tandem ankò m toujou ret menm kote an. La m fè eleksyon m, la m fè tout tan depite m, la m fè biwo depite m, la m fè kanpay senatoryal mwen e la m toujou ye. Delma 29?
Delma 29.
La m toujou ye. Donk sa vle di ke lè w sot nan prizon an la a w ale la tout dwat? La n toujou ye.
M te gen yon ti kay m te achte yon kote, m te gen pwoblèm, m te pran kòb sou li, m pèdi l nan plan pou 256 mil dola paske tan an te rive, m pa t gen mwayen pou m te peye l, m pa rele grannèg mwen, monchè m te fè yon erè m pran kou m, m mande w sekou. Mwen gen yon dèt nan bnc, yo te prete m te kòmanse peye l nòmalman e ke m vin al nan prizon m pa ka peye l, pa gon nèg ki pou di mwen te rele l m te di l peye de twa mwa m mwen. Mwen gen frè m, zanmi m anndan m ki se ki rele Pierre. Yo asasine Pierre, m pale ak yon zanmi li di m li gen moun k ap fè antèman an pi bon mache pou mwen. Kòm se zanmi m m pa vle nonmen non n piblik, m di misye konn sa k genyen? Nenpòt moun ki avè m gen menm enpòtans avè m. Si m pa ka bay Pyè yon antèman 500 mil goud sèke m pa diy. Mwen di Beti sa, Beti ale l al pran yon ponya pou mwen, nou bay Pyè yon antèman serye. Se konsa fwa w chwazi viv. M p ap fè anyen nan fènwa ak kikonk, yon fason lè m chita dèyè mikwo w la pou m ka pale, pou pa gen okenn nèg k ap tèks mwen k ap di m pa konprann jan m ap pale la. Bòs mwen se moun Site Solèy, moun Dèlma, moun Bèlè, moun Lasalin, moun Taba, moun Tokyo. Sa k pi mal yo, te yo k bòs Arnel Belizaire. Nou fè chwa sa a, n ap rete ladan l e n ap fè batay la avè yo. Sèke mesye SDP yo ki fè chwa. ki santi jodia yo paka rete matisan fok se e koman laboul kenskòf pou yal m pa gon pwoblèm a sa se moun ki al rete la men mwen m pap fè transfè de klas m pap chache ran sa vle di ke nan batay nap mennen an nap ret ladann paske se moun sa yo ki fèm konfyans ki akonpanye m nan tout sa map antreprann ki pèmèt mwen sa m ye mwen m ta renmen di jan w di an frè fò yo konnen nan sdp m gon alye. M pa ta renmen y ap fè eksè pou yo fè m al nan reponn kounye a pou m ka vin santi m jennen devan alye m nan pou lè l tounen vin jwenn mwen sou beton an. Mwen. Men apre plis de 8 jou sa ke w poko janm rankontre l? Si misye sa al yo se moun ou dayè Nenel Cassy se lavalas. Lavalas menm jan avè w. Bon sa vle di ke kisa k anpeche ke. Misye pale avan ou gentan pale a misye epi anyn ou te nan prizon yo lage w misye ta dwe vin vin rankontre w depi nan pòt prizon an pou mennen w lakay ou pou nou tou pale se sa gen plis kon semèn nou poko janm pale. Ou bliye m te toujou di sa n pat janm te kwè m moun ki fè tout tan an ap moute desann ap sakrifye l pou mwen l rele a Odon Bien Aimé Youri Latortue. Ok m ta pral poze kesyon sou sa. Mwen m te toujou di l dèl depar. Ou wè lè w gon gad ki fwè w ki zanmi w manke w se mil moun ou gen avè w. Mwen m te toujou di yo e se de de gad wi m pale w la de gad. M te toujou di w sa moun ki renmen m yo se moun ki genyen yon triture de moun. Yo andoktrine paske se gad yo ye. Yo fè tout moman difisil la avè m. Yo fè tout sa yo pran tout sakrifis yo pou mwen jis Youri rantre madan Kilik ki fè m wè ke Youri ap kriye Lè nou parèt tribinal la SDP parèt an vòg tout aranjman fèt bagay m di mesye m pa nan akò men mwen m atann yo pral kase dan m paske m konn jan negosyasyon politik fè. Ou konnen lè yo pa tandem menn yo nèg yo wè yo pral voyem tounen dlo koule nan je madan kilik di yo gade sa senatè a gen apa lap kriye m di youri lavi pa fini monchè m di m gen tout tan sa frè pam bondye banm lavi m di youri banm di yon pawòl ou wè lèm parèt nan prizon an. M gen yon kamarad ki te di mesye nou konn misye se yon depite e l toujou kenbe yon liy li pa janm di l pa t polis li pa janm di l pa t gad se ke l pa janm chèche ran misye pa ka vin la ok pou n trete l nenpòt ki jan aprè mesye yo vin pran m yo voye m kwadèboukè yo voye m nan popilasyon yon kote k fèt pou 3 moun nèg yo te mete 37 moun ladan l sa vle di ke si Anel Belize te yon fake m t ap jwenn yon nèg frennen m. Men, du fait que mwen menm, m toujou gen yon liy, m rive, mwen di mesye, nou konn sa k gen, m pral batay, m pral chanje sa la a, paske se moun nou ye, nèg yo pa ka kite n ap viv konsa. Yon chanm ki fèt pou 3 moun. Nou gen 37 moun ladann nèg ap aranje dra e silvouplè ce qui est plus indignant nan 3 moun yo fèl pou li al gen 37 lan se pa yon kote ke moun ka viv non paske se nan sachè ou fè twalèt la nan tèt nèg lan se nan bidon jina ou tou pipi e ou konn fè yon jounen avèl nan selil la pa janm gon nèg ki vin ouvè pou al jetel anndan selil la andan selil la. Selil ki fèt pou 3 moun nan ki jan 37 moun nan fèt anndan an? A men mon frère.
Ex sa fò tande yo di pli pye yo anfle konsa e paske yo pa gen espas pou yo kouche yo kanpe twòp oubyen yo koukouman twòp m viv li se ke gon gen moun ki pa konprann ke lè m di pa gen anyen k pou fèm fè transfè de klas sa yo pa konprann ke sa m andire lè m kòmanse fè batay avèk nèg ki responsab yo pou nou chanje sa. Yo pran m pou yon eleman jenan, yon anmèdeman, paske gen yon pakèt bagay m pot ko konnen. Paske m te konn sa k APENA, m pa t konn sa k DAP. Men, mwen vin wè rezon k fè ke nèg yo osi amè a otorite, se paske otorite lapolis yo wè APENA gen anpil lajan e l gen anpil privilèj ke ki te pou APENA. Yo pran l, yo rantre l nan lapolis. Se pa paske yo bezwen mye striktire l, se jis ke yo bezwen akapare tout lajan APENA pou l ap jere pa otorite polisyè a. Menm règleman enteryè APENA ki rele RIEP lan, se sou sivil ke li menm tout stati a monte. Lapolis pran yon frilan nan lapolis, yo pa refè anyen, pa gen anyen ki refèt. Se sèlman kòb la yo bezwen kontwole. Sa ki pi endinyan, ki pi imilyan, polisye APENA a ki sot nan akademi yo voye l nan APENA, kèlkeswa kalifikasyon ke l genyen, li pa gen dwa si ap fè konkou nan lòt inite pou l al postile. Se ke yo pran nèg APENA a, nèg sa a soufri yon de diskriminasyon menn ki tèlman vrèman gran, nèg sa a toujou fristre. Paske l wè l al lekòl, li nan inivèsite, l gen tout kapasite yo, pou l yo di l nan lapolis nasyonal, pou y ap fè rekritman entèn nan inite espesyalize, Li pa ka ale? li pa ka ale.
M pa bezwen di w, lè otorite yo tonbe anba men nèg sa. A wi, l pase tout fristrasyon sou. A men se sa k vin rive. Te gen sou APENA, te gen yon bagay yo te rele w prim de risk e akonpanyeman. Akonpanyeman an se paske nèg la t nan prizon an, pafwa l fè yon verifikasyon, moun ap voye pipi sou li, y ap voye twalèt sou li tout yon seri de bagay. Paske alepòk pa t gen bastonnad ki gen jodi an. Difèt ke se li ki t ap pran tout risk sa yo, e mesye ki chèf kabinè a kounye a, nou te fè yon pledwaye devan Paleman an, lè sa se a Odon k te ede m anpil tou pou nou te bay yon ogmantasyon bidjetè ki te fasilite nèg yo pou yo ba yo prim de risk lan. Men mesye yo pran n. Se yo menm ki gen prim de risk paske yo riske paske yo chita nan klimatizè tout lasent jounen. Yo riske paske ti boubout yo ap vin travay a nevè di maten, l ap soti a dezè, twazè di lapremidi, se yo ki bezwen prim de risk. Enben yo pa janm rive anba. Donk lè polisye an ap viktim de sa, donm sonje an 2004 te gon pledwaye k tap fèt pou ke yo te vrèman transfòme sistèm karseral lan, yo te repati l an 3. M sonje mesye k te reprezante òganizasyon dwa moun yo nan Nasyon Zini te menm mande pou yo te nome yon jèn ki te fèk rantre sot an Frans, ki te gon fòmasyon avanse dan le koreksyonèl, Mesye Bourgoin, m sonje ke a lepòk yo te di mesye yo, li pa ka fèt konsa, dan le mond antye ou gon sistèm karseral, isit ou pa ka gen sistèm penitansya sèlman. Ou pa gen sant de detansyon, ou pa gen sant koreksyonèl, ou pa gen prizon, ou sèlman gen penitansye. Yo t ap bat pou yo te monte sistèm nan nòmal. Men, sa k vin pase, mesye yo pa t vin bay enpòtans a moun ke m ap defann, a moun ke m ap pale nan non yo tout tan, paske se kategori de moun sa yo prèske ka al nan prizon. Yo pa gen enpòtans, yo wè ke lajan an twò bèl pou yo anrichi tèt yo, anben yo pran l. Men se sa k fè m plis soufri. Men. Kontinye blan di along the way nèg yo wè ki jan de moun ke m ye, m pa konplekse, enben m adapte m, yo aranje yo avè m, otorite yo vini monchè, yo mete m yon bon ti kote, yo trete m byen pandan yon ane apre yon pakèt batay ki pa t nesesè. Men nou pase kap la. Ok. Kounye a ban m poze w kesyon politik. Ban m fè politik avè w kounye a. Ou fè dezan prizon. Ou sot di se a Odon Bien Aimé avèk Youri Latortue ki te touye w vin wè w. Ou di Nenel se alye w. Men alye w se te anvan w te nan prizon an. Kijan fè ke ou fè 2 zan nan prizon on nèg alye w, li pa janm pot sipò l ba ou, epi lè w lage, ou toujou bezwen eksplikasyon nan men l? Eske se paske ou konn misye nan pouvwa? Ou pa konnen si misye pa di w de bagay ki enteresan pou ou donk ou di w ap tann li toujou oubyen kisa? Non. Li pa zanmi m. Wi.
Li se alye batay mwen. Pa bliye ke m pa t vle rantre nan batay sa. Lè Jovenel desevwa m, m di misye kòm m ap fè yon batay de klas, olye ke m vin lèd menm jan avè w, m ba w vag. Ou sonje granmoun yo konn di monchè son zo bouke chen ou ye? Mwen di misye son zo bouke chen ou ye. Si m ka pran tout ris sa a pou ou, mwen dedwane depi kafou difò pou rive lasalin anfas ekip mwen pou ou, jodi a m ap di w pa al la a, w ap pede pase m nan betiz, monchè son zo bouke chen ou ye, kòm m pa ka fè menm jan avè w m al nan peyi m. M te tounen Jakmèl, m te kite batay M te di m ap prepare fòs mwen epi pou m konstwi yon lòt bagay. Lè mesye yo ap batay, yo pa ka bay rezilta. Pierre Killick Semelus pran ekip li, li vin chèche m Jakmèl. Mwen di misye, ou konn sa k genyen menn? M te gen yon mo ak prezidan an, kòm m wè l pa respekte l, m p ap batay.